Bonjou bonswa yon byenveni yon lòt fwa ankò sou chanèl la pa bliye ou sou yon chanèl anliy kote nou pral avòde seramik men nan videyo sa nou pa t ka rete endiferan pou nou pa t vin moutre yon ti rezime ki travay imigrasyon ap fè nan repiblik dominikèn. Video sa nap gade la se yon ayisyen nou wè kap moute yon pye bwa yon ayisyen kap moute yon pye bwa poul kapab al sere pou imigrasyon pa pranl ayisyen nou wè la yap moute yon pye bwa mezanmi sa vreman difisil wi lè nou wè yon moun yon moun granmoun pou moun ap pral sere konsa pou imigrasyon pa pranl. Sa vrèman difisil. Ebyen zanmim yo map di nou rete ansanm avèm nan tout video a. Nan video sa nou pral fon ti pale. Men pou nou konprann video a pou nou wè travay kap fèt la fò nou ta va gade tout video a. Men pa bliye tou abone chanèl la, pataje video sa avèk tout lòt zanmi nou gen kap viv nan repiblik dominikèn. Ou byen moun tou ki gen pou yo vini. pou yo kapab konnen kòman bagay la ye nan moman la nan Repiblik Dominikèn. Sak fè li enpòtan nan moman la pou moun kap pou moun kap vini yo sil posib pou nou vin avèk viza nou nan paspò nou. Oubyen lè nou rantre nan peyi a pou nou kapab fè anpil pridans nan peyi a. Ok zanmi m yo. Map di nou tou pa bliye chanèl sa son chanèl pwofesyonèl li ye kote nou menm nou moutre moun travay nan seramik, nan blòk, nan plonbri, nan tire mòtye. Si w poko abone chanèl la tanpri fèl pou nou abone l e lèw abone l tou aktive klòch notifikasyon an ok. M pa konn si nou konnen yon vil isit la ki rele La Vega, Las Bega. La Vega sa tou li nan Repiblik Dominikèn. Nou kapab jwenn La Vegas nan anpil lòt peyi. Men isit la tou, nan Repiblik Dominikèn, gen yon kote ki rele La Vega. Sa n ap gade la, sa se La Vegas. La Vegas, kote imigrasyon nan moman la vrèman anraje tankou chen mechan. Dèyè do Ayisyen nan tout ti kwen. Nan tout konstriksyon w ap pase ou jwenn imigrasyon kanpe ap veye Ayisyen yo. Nan moman la yon Ayisyen ki pa gen papye nan moman la La Vegas ou gen anpil pwoblèm pou w kapab travay, pou w kapab pran lari a diran lajounen. M pa konn si lanwit si gen imigrasyon. Men lajounen li pa fasil pou ou. Ebyen zanmi m yo rete gade tout video sa. Video sa se yon video ki trè enteresan pou tout moun ki gen moun yo nan repiblik dominikèn. Ok an nou kontinye gade. La nou jwenn ayisyen an moute pye bwa sa. Pou l kapab sove lavi l nan men chen mechan sa yo ki se imigrasyon. Gen yon vwazen k vini, vwazen an vin di l konsa. Li mèt desann pye bwa a paske pa gen imigrasyon ankò. Fò nou wè gen yon moun ki rantre nan lakou a. Lè moun nan fin rantre, nou wè la Ayisyen an ap eseye desann pye bwa a. Sa k pi rèd la, nou jwenn Ayisyen sa a se papa yon, li te gen yon timoun nan kay la. Li te gen yon timoun. N ap rete gade nou wè ke kote l desann la li rantre nan, li pral rantre nan kay li. Ebyen li te gen yon ti bebe ansm avèl. Mezanmi sa vrèman difisil pou ayisyen yo. Gade kote ayisyen an rete. Ou wè kote li pral rantre la? Li pral rantre lakay li. Li te gen yon ti bebe ansm e ti bebe a. Men ti bebe a wi. Li rantre nan kay la avèk ti bebe a. Men manman ti bebe a ou pa montre nou. Nou pa konn ti manman ti bebe sa ki t ale yon lòt kote. Ya se tout vwazinaj li yo ki te vin di li mèt desann. Imigrasyon yo ale nan yon lòt zòn. men se pa paske yo ale definitivman. Nou wè la, yo, tout ap, moun ap bay blag. Ok, imigrasyon yo kounye a y al kouri nan yon lòt pati. La a, kote y ap kouri vini la a, paske yo wè la gen de Ayisyen k ap travay nan yon lye. La, yo rive sou Ayisyen yo. Ay se sak nan pòtal la yo kenbel men li menm li te gen dokimanl nan menl nou wè la yo kenbel yo pozel kesyon poukisa li kite lòt ayisyen an kouri li di li pa konn anyen de lòt ayisyen an se travay li ap travay yo kenbel epi yo voye yon lòt imigrasyon al chèche lòt moun ki kouri a misye rale pyès li pou l ka prezante moun yo pyès li. Nou wè sa l ap fè la, l ap prezante pyès li. Li prezante kat li, y ap gade kat la, yo wè kat la se pou li li ye, yo remèt li l. Epi, lòt Ayisyen ki te kouri a, n ap pral wè jan yo kenbe l enpi yo minote l tankou se vòlè. Men kote yo kenbe l, yo minote l tankou se vòlè. pou yo kapab al mete l nan machin imigrasyon an. Mezanmi, bagay la vrèman difisil. Li vrèman konplike pou frè nou yo k ap viv nan Repiblik Dominiken yo. Gen anpil nan moun sa yo ki isit la, yo ta vle tounen nan peyi yo Ayiti back, men pwoblèm ensekirite, Pwoblèm mizè, pa gen travay fè moun nan blije pafwa rete isit la ap pase mizè. La nou wè yon moun, yon ayisyen k ap travay, li trankil paske li konnen li pa ilegal. Mwen menm, m poko jwenn videyo kote imigrasyon ap maltrete ayisyen yo. M wè menm videyo kote depi ayisyen an gen pyès li, yo kite l. La si son moun k al goumen avèk moun yo oubyen moun nan fè imigrasyon kou anpil, wi anpil fwa. yo konn ba yo kou. Ayisyen moutre pyès li enpi yo gade pyès la yo lage l. Ou wè l la yo lage l. Yo lage ayisyen sa. Y ap al kontinye al chache a se malfini yo ye se chache y ap chache moun. Sa yo jwenn y ap pran. La a nou wè yo jwenn yon lòt sou yon moto yo pran l. Men li wi sou yon moto y ap pase yo pran l avèk yon zanmi l yo pran l. Zanmi sa te vin mande pou lòt zanmi an yo pa di l anyen. Yo pa di l anyen, yo pa bay zanmi an. Yo pa bay lòt kamarad la, misye renze l, misye oblije ale. Tout moun k ap pase toupatou, yo pran yo, voye nan machin. Mezanmi, tout, mezanmi, men Ayisyen sa ap travay tou, yo kouri y ale. Yo kouri, yo kouri, yo ale, yo kouri, yo kouri, yo ale. Mezanmi, ane sa a pa gen fèt pou Ayisyen yo. Tout 26, 27 desanm, imigrasyon nan lari. 27 desann nan m pral travay m jwenn avèk imigrasyon nan lari a. Alò ke ane sa a, imigrasyon yo pa ba Ayisyen yo chans menm pou yo pran yon ti plezi menm. Nan pwogram Ayisyen yo, imigrasyon rantre nan pwogram Ayisyen yo. Y al kraze pwogram Ayisyen t ap fè isit la, nan Repiblik Dominikèn. Ane sa a, se yon ane imigrasyon li ye. Bon, mezanmi Ayisyen m yo, frè m, sè m yo, tout moun ki ka legalize nou menm legalize nou. Mezanmi, si nou ka mete viza, mete viza. Oubyen, si nou pa ka mete viza tou, fè prekosyon nan lari a. Pa mache san nou pa bezwen e si nèg travay yon kote rete vijilan nan lari a paske nan moman la nou gen imigrasyon isit la 24 sou 24 imigrasyon tout kote imigrasyon toupatou anmweyy frèm yo son plezi pa bliye abone chanèl la. Enpi pa bliye non m se Maestro Antonio. Ou menm ki vle patisipe nan lekòl nou pral fè a nan seramik, kite mesaj ou pou nou. N ap tann ou trè byento. Abòne enpi pataje videyo sa avèk yon lòt zanmi pa w.